Sa kap fèt zanmim yo frèm yo kòlèg mwen yo mwen salye nou non pam se Dieufort Thélémaque ou ka relem Fòlòm jodi an nou pote yon enfòmasyon pou ou konsènan WhatsApp e Instagram e kote anpil moun ap pale de yo ki gen pou chanje non epi anpil sit nan mwa pase an nou tap gade ki lage enfòmasyon sa ke WhatsApp avèk Instagram gen pou chanje non. Se yonn nan rezon ki fè nou vin enfòme w de sa, nou vin pale w de sa, pou si tout fwa pi devan sa ta vin chanje pou w pa etone de sa. Byen, medam mesye, avan ke menm ke nou pale w de sa, avan menm nou enfòme w a kòman li pral chanje non, eske l ap chanje non konplè oubyen eske se ogmantasyon k ap fèt, e n ap mande w pou w enskri sou chanèl lan. E pa ezite kite like pou nou paske pou ankouraje travay ke nap fè a paske nou chwazi poun bay tout sa ke nou konnen oubyen tout sa ke nou aprann pou kòb nou chwazi poun ba ou gratis sou chanèl lan nou chwazi poun ede ou men ou menm ankouraje nou ak travay nap fè a enskri sou chanèl lan aktive ti klòch notifikasyon pou lèn lage video pou ka premye moun ki resevwal e pa ezite pataje tout video nou yo sou rezo sosyo yo nou espere ke E wap fè yon bon travay e wap ede nou pou nou pote plis pou ou toujou. Merci humm ann ale e WhatsApp avek Instagram yo gen pou chanje non poukisa? E nou konnen e WhatsApp li menm li kreye an 2009 e pa Brian Action Acton epi Jean Koum e eskizem si tout fwa mwen pwononse non an mal paske mwen pa ton twò bon nan pwononsyasyon anglè a te kreye pa 2 pèsonaj sa yo. Epi, nan jou ki te 19 fevriye 2014 la, Facebook li menm te vin achte WhatsApp pou yon pri de 19 bilyon de dola. E nou konnen tout mèt Facebook lan, nèg ki te kreye Facebook lan ki se Mark Zuckerberg lan, eskize m tou si tout fwa m ta mal pwononse l, Mark Zuckerberg li menm li te achte anplez WhatsApp lan.

Enpe sa ki se Instagram nan pou 1 bilyon de dola. E aktyèlman ni Instagram ni WhatsApp yo tout 2 yo pou menm mèt ki se Facebook. Nan ki objektif ke Mark Zuckerberg vle chanje non Instagram e WhatsApp lan? E paske li estime 2 enpe sa yo, yo te pran nesans pa rapò avèk Facebook jan ou te wè Facebook tap. fonksyone, jan yo te wè Facebook t ap evolye, yo pran nesans pa rapò avèk Facebook. Se yonn nan rezon ki fè li menm li vle chanje non WhatsApp lan. Byen, li te lanse sou sit ofisyèl la kòman li menm li pral chanje non WhatsApp epi non Instagram nan. An reyalite se pa chanje l ap chanje non an konplè, se ogmante l ap ogmante non an. Li te di, N ap mete for Facebook sou 2 aplikasyon sa yo ki se Instagram epi WhatsApp. WhatsApp pral rele WhatsApp for Facebook epi Instagram ap rele Instagram for Facebook. Byen, e chanjman an deja kòmanse fèt depi sou tout 2 aplikasyon sa yo ki se Instagram e WhatsApp. Nou pral moutre w, nou pral moutre w li talè konsa. Byen, e li di w ke l ap sèlman. Fè yon ti ogmantasyon de sa w wè m sot di w la la. Pa egzanp, si tout telefòn ou an an fransè, ou ka wè l make WhatsApp par Facebook oubyen oubyen Instagram par Facebook. Si tout fwa li an anglè, se Instagram for Facebook epi WhatsApp for Facebook. Si l an espanyòl, se Instagram para Facebook oubyen WhatsApp para Facebook. Byen, nou pral montre w sa dirèkteman sou WhatsApp lan. An n ap ouvri WhatsApp. Epi, nou prale nan twa ti pwen ki anlè sa yo, sou la men dwat. Lè w rive, lè w al sou twa ti pwen ki anlè sa yo, w ale, w ap klike sou Paramèt. Lè w klike sou Paramèt, w ap monte, lè w monte w ap wè pa anba, l ap ekri WhatsApp par Facebook la. Kote w wè flèch la ap balanse a, li deja ekri l WhatsApp par Facebook. Chanjman an kòmanse fèt timidman e nou rete kwè l ap rive yon moman l ap, chanjman ap fèt sou Play Store. Byen, se sa k fè nou pote titoryèl sa a pou. Ou menm pou pa etone si tout fwa yon jou ou ta al fè rechèch la pou ta enstale yonn nan aplikasyon sa yo pou si w ta wè li gen sa devan l pou pa etone chanjman an kòmanse fèt timidman. Nou prale pou Instagram, Instagram ki se alò n ap ouvri aplikasyon Instagram nou an n ap prale nan pwofil nou e n ap fè w konnen pandan nou sou Instagram nan e tou abòne avèk Fow Love 87 lan tou swiv nou sou Instagram Fow Love 87 E nou ap poste de video ou byen de konsey e tou sa. E m panse wap satisfe de sa. Swiv nou sou Instagram ki se Forlove 87. Nou klike sou profil lan kote ou wè flèch lan ap balanse an. Apre sa ou ale sou 3 ba ki paralel sa sou la men dwat. E pi wap klike sou paramèt pa anba la kote ki ekri paramèt lan ou klike sou paramèt. Lè w ekri lè w klike sou paramèt wap monte fèmen pwosesis la avèk whatsapp lan wap wè la li make instagram par facebook si telefòn ou an anglè lap instagram for facebook si espagnol oubyen pòtigè se instagram para facebook e sa pap etonan si telefòn ou an nan yon lòt lang L ap sèlman ogmante enfo Facebook lan, li ka tradui l nan lang ke li ke telefòn ou an ye. Byen, medam mesye, se te enfòmasyon sa ke n te pote pou nou. Nou espere ke ou satisfè. Si toutfwa gen kèk bagay ki pa parèt klè, ou ka kite kòmantè pou nou. Nou disponib e byen dispoze pou nou reponn nou tout kòmantè yo. Mèsi, a la pwochèn.